sou do planèt la avan menm ke mwen antre nan gran pwen ki pral fè aksidan dejnal sa mwen di Bondye mèsi pou tout sal fè pou mwen paske map viv toujou se gras a Bondye ki fè jodi a mwen menm la map prezante w emisyon sa ebyen men kèk pwen ki pral fè aksidan dejnal sa kopa amerika ki kòmanse depi yè kote ke brezil fè yon viktwa 3 a 0 devan la bolivi epi nou gen jodi a kap gen venezela kap jwe jodi a a 3 zè fas a perou Match la se pou jodi a. Epi nou gen Ajantin k ap antre, Ajantin banda Lionel Messi, k ap antre demen, k ap antre jodi a menm, e fas a Kolonbi de James James Rodriguez. Match la se a 6 zè. E wi, n ap la, n ap prezan, n ap bay match sa. Epi nou gen Gold Cup la ki kòmanse jodi a kote ke Kanada avèk Matinik ap jwe jodi a. Match la se pou 7 è. Epi nou gen Ayiti cheri lakay nou ki pral jwe avèk Bermude, match sa se pou demen ze ve a 6 zè PM. Epi Real Madrid, e Eden Hazard nou te konnen ki al nan Real Madrid ebyen ki prezante san nimewo e aprè li vin prezante misye, misye tal nan tè te pale avèk Modric, li di Modric èske w ka banm nimewo 10 la, Modric voye misye anba. Epi nou gen Basketball NBA, Tout bagay fini, sezon 2018-2019 la fini kote ke Toronto Raptors chanpyon sou Golden State Warriors sou yon seri de 4 a 2 a note ke Kewin Leonard vini premye player ki ranpòte final MVP nan 2 konferans diferan. Rete branche Radio Fierté Haïtienne paske map tounen pou m vin devlope tout pwen sa yo. Merci deske ou toujou rete branche radio a. Map tounen kounye epi tounen m tounen map tounen avèk

FM Stereo ou menm ki nan Brooklyn New York e si ou out of state, si ou out of New York, ebyen wap ka tande nou sou entènèt la kote ke annik ale sou entènèt la make www.fiertehaitienne.com wap tande nou ou di mwens download app la Fierté Haïtienne wap tande nou kilkeswa telefòn ou genyen an wap ka tande nou. Ebyen janm di l lan nou gen envite nou ki se Lolo nou pral antre dirèkteman nan konpa America. Lolo kòman nèg ye? Oh nou salye w pdg, direktè a, nou salye tout sipè branche yo, nou salye direktè a, DG a, k ap fè yon gwo travay e nou salye tout moun an jeneral paske pa gen lòt, pa gen lòt randevou se sou Fyète Ayisyèn nou pral brase boul. Vwala se sa, mèsi Lou dèske w te reponn avèk envitasyon an, se yon plezi pou nou jodi a, se samdi jan m renmen di l lan, ou sou Fyète Ayisyèn kote ke ou ap brase boul avèk Mwen menm ki pran ou nan de Jean Michel Bagy di ki pral pote tout enfòmasyon pou ou nan koze spò. Kopa Amerika a kòmanse, se Kopa Amerika fèt ka Brezil, ebyen Brezil fon bèl sòti kote ke Brezil bat Bolivi 3 a 1 lakay Bolivi, match sa fini 3 a 0. Lolo ki ti bagay ou ka di de match sa? Bon, jiska prezan nou nou kapab di nou sou nan 46 zièm edisyon Kopa Amerika. E nou kapab di ou tou, nou kapab fon ti pale sou maskòt e Kopa Amerika, paske nou kap e an Ajantin, se te yon otrich. Dènye edisyon nou te gen an, maskòt la se te yon rena ki te fèt o Chili. E pi nou gen ane a se kapi.

Gen gen yon lòt ki, ok? Se rezon sa, se sou non sa sa fè yo te yo bay la. Nou gen enfòmasyon sa pa gen lòt kote se sou Radio Fierté nou kapab jwenn yo. Vwala se sa, mèsi Loulou pou ti prizisyon sa ou pote pou nou an. Anote ke Loulou t ap ba w ti istwa sou La Copa America. An n ale kote ke Brezil te kanpe konsa nan gòl li te gen Alisson ki te nan kan l, li te gen Daniel Alves kòm lateral dwat, li te gen Marquinhos avèk Thiago Silva ki te chèf defans epi li te gen Filipe Luis ki te Aryè lateral goch, nou gen Fernandinho ansanm avèk Casemiro ki te nan mitan teren an, de ba ak boul, epi nou te gen Richarlison, Coutinho ansanm avèk Neres ki t ap jwe nan do Firmino ki te devan pou kò l. Se konsa Brezil te fè 3 a 0 a, alò di ke Brezil pa t fè okenn gòl nan premye mitan, nan dezyèm mitan, Coutinho te jwenn yon pennal, Li fè l epi li pa t pran tan pou l te fè dezyèm gòl la epi lòt towo a ki rele Misye fè yon sipèb gòl m pa konn si w wè gòl sa misye fè yon sipèb sipèb gòl misye met defans lan kanpe pou l triye moun pou l fè grenn gòl li a m panse menm lè brize l pa t yon gwo brize pa t brize l ke nou t ap atann nan e kòm kòm anpil moun renmen di se lwa foutbòl yo depi match ap jwe lakay ou fè tout sa ki posib pou w genyen e brezil te arive jwenn rachè 3 pwen nan men bolivi brezil fè devwa li li bat Epi anote pou moun k ap plede mande absans Neymar yo, nou konnen pa deja Neymar Junior te blese, li pat ka jwe se la rezon pou lakel yo te rele Houlyan, wap gade wè Houlyan te animo distan, se paske Neymar blese li paka jwe konpetisyon sa, epi ki fè ke nou pat jwenn nou pat jwenn Neymar. Men e Brezil fè yon sòti 3 zero e kote ke li bat Bolivi yè e Lolo ki ti bemòl ou ka mete nan ti bagay sa? Bon jiskaprezan lè yon konpetisyon ap fèt lakay ou Ou gen tout presyon sou do w enpòtan se bat pou rache 3 pwen an pou w antre nan kopa amerika menm ke w gen dwa t ap chèche foutbòl chanpay la si w gen dwa se espageti a mayonèz la pral pran se nan mitan wout la l gen dwa pral pran ou konprann nou swete sa e jiskaprezan nou kapab di koutinyo meyè bitè nan konpetisyon an a 2 gòl e swivi li konpatriyòt li ki a Angòl kòm de se premye match jiska prezan nou kapab di se yon bon bagay pou Coutinho paske sezon pat bon pou li menm yo trè sifle l nan Barcelone lè l sitou lè l sou teren e Liverpool vin chanpyon, li te gen posiblite pou l te chanpyon, se pou Lig dè Chanpyon li te kouri. Tout fado sa sou do l, nòmalman se Coutinho ki ta dwe vedèt ekip la, men lè n ap pran Ajantin se Messi, nou pran Uruguay, Se Suarez men Firmino yo mete an plas Neymar. Mm-hmm. E wi, n ap bwase boul, konprann. E nou kapab di w pou n avanse, nou gen chanson Koup di Mond nou paske tout ti detay sa yo se nan radyo Fyète nou kapab jwenn yo. Kopa Amerika. Ye, ye, si nou gen Kawòl ki son dyo avèk yon Brezilye Fabinia ki ki fè chanson sa pou Brezil ki rele yeah vibra continente a virante.
Vwala se sa, se enpresyon sa yo Lolo tap pote pou ou sou Radyo Fèt Ayisyen 88.5 FM Stereo. Se mwen menm ki reponn o non de Jean Michel Baguidy, votre serviteur ki vin la pou prezante w emisyon sa. Yon gwo mèsi a Bondye sèl la, si Bondye pat la mwen menm mwen pa tap la pou m te kapab prezante w emisyon sa mèsi Bondye paske ou banm lavi an alelou jan nou dil la e kounya la e m panse ke nou di tout bagay sou Brezil m pa konnen si gen kèk bagay nou sipoze di ke nou pa di m pral gade pou m wè kisa ke nou ta sipoze di de Brezil la ke nou pa di paske yè jan m di l lan Brezil bat 3 gòl a 0 kote ke anpil medya fè konnen ke se Coutinho ki meyè jwè match la men gen menm lè gen lòt medya ki ale nan lòt sans lan pou di ke Coutinho fè gòl li a premye gòl li a 55 minit de je son penalite epi li fè dezyèm gòl la nan 3 minit apre 53 e minit de je epi yo te retire Diego Vaz sa se anm Bolivi ki te vin moute Fernando yo te retire Leonardo yo moute avèk Erven epi anm pou Brezil 65 e minit de je yo te vin retire Firmino yo mete Gabriel Jesus ki se moun Manchester City e anpil moun tap mande poukisa Jesus pa starter, pa kòmanse match la. Bon, nou pa konnen, coach la gen moun, li pran desizyon l vle. E pi nou gen 75 minit de jeu kote ke Raul Castro te vin sòti e pi yo mete Vaca nan plase sa se pou Bolivie. A note ke Everton a 85 e minit de je fon gwo gòl pou Brezil kote ke misye met defans lan kanpe lap sòti a goch pou lantre a dwat li fè ti lan gòl la la Coutinho kanmenm Coutinho abitye fè gòl sa yo ebyen vwala se konsa Brezil fè grenn gòl li a kote ke li dènye grenn gòl la epi Brezil bat 3 a 0 ki yon bon sòti pou moun Brezil yo moun Brezil yo nou kontan nou tap mandem poum pale de Brezil ebyen mwen pale de li moun ki tap mandem poukisa Marcelo pat jwe ebyen yo pa rele Marcelo se Filipe Luis Yo dennen plas Marcelo, kisa w ka di nan ti koze sa? Ah se bagay sa, sa se bagay sa yo tou e chwa difisil yo ye. Sa pral depann de chwa taktik antrenè a. Ok. Paske lè w byen gade nan koup di mond lan, defansivman Luis plis ede Brezil Lè Marcelo monte, li pa de, li pa gen, li pa gen souf ase e l kòmanse antre lan laj, tout sa yo jwe e, e, e, pa jwe an favè l. Men sa vle di ou menm ou dakò avèk e, avèk e, avèk am, e ti tèk ki rele e Luis Felipe lan plas Marcelo an, ou dakò a sa? Bon, m pa dakò a san pou san, men bagay yo pa rele san, pa, pa fèt avèk santiman. Paske Luis te plis itil Brezil nan mondyal la ke Marcelo. E dènye gòl kòmsi kote Bèljik tap bat Brezil la, monchè te e Marcelo te fè anpil erè. E son nèg ki pase de prezantasyon vrè, men e fò byen gade e pa menm e pa menm bagay, e pa menm machandiz la kap livre la pou le moman.
Paske fò w kòmanse fè apèl byen ke Louisson Marcelo pi gran, men fò w fè apèl avèk jèn yo paske mwayèn daj brezilyen yo se 27 an. E nou kapab di sa ki ta fè kòmsi nou konnen anndan, anndan fyète, pandan n ap fyè fyète, n ap chèche fyète nou, men nou toujou ap chèche ti zen nou tou. Paske n ap gade, nou ka pale de Japon, e se avèk Kata ki.

Mwen menm. Yeah, paske nèg yo vide Japon. Ils sont Aziamerica.
Ou konprann? Qatar. Yeah. Men pou yo fè, sa k fè yo fè l, se pou yo kapab ede gwoup yo. Men mwen di mwen menm tou pandan se tan, gen de ekip yo te ka envite, Meksik, ou konprann? Pou, pou ki, pou ki yo pa ka envite Ayiti tou? Non men Ayiti ki chimè lap jwe, Ayiti ap jwe Gold Cup. Yeah, non, pa egzanp, non menm ki pa gen de lè l konn elimine. Tankou, tankou lòt e 2022, yo gen tan Qatar patisipe, E m kwè. 2022 se kaka ta menm. Yeah, non m kwè.
Mondyal la.
E 2000, e lòt edisyon kata ap patisipe, m kwè avèk Otrich. Yo gen tan bay non pou pwochen kopa Amerika. Sa vle di gen tan gen envite de envite donè sa yo. Ok.
Sa k di. Ayiti pa, paske Ayiti fè listwa. Ayiti fè listwa. Mm-hmm. E nap pou n toujou nap avanse paske nou kapab Kopa Amerika sa li domine preske avèk Irigwe ki avèk 15 an. Ou pran se gwo koze. E 15 li genyen pa 14?
Non 15. E Ajantin 15. Li te gentan Ajantin 14. Tou lè de pa menm pa menm. Non non.
Li te Ajantin 14.
Si nap pran egzanp kòm si tankou. Brezil a 8.
Brezil, Paragwe, Irigwe, Chili. E si w tap bay yon favori kiyès tap ye? E si n tap pran Brezil. Nan tout, si w tap bay yon favori. Bon. Kòm se moun ki mye plase pou ranpòte e twofe Kopa Amerika kiyès tap ye? Kès lap chwazi pou ou menm? Mwen menm? Yeah.
E nòmalman avèk pris e m tap chwazi le Brezil paske premyèman paske lakay li. E dezyèman gon bagay ki gen dwa kan jan difisil. Ok. Absans Neymar son son benefis pou Brezil. Yon benefis oubyen on Yeah. defisi. Yan, on, on, non, pa, jan, paske Neymar pa, se pa yon nèg ki pral vrèman sanse. Ban m poze yon kesyon, ou pral nan barbershop eh, Max la ankò? Ou pa ta renmen toujou ale? Non, an serye. Non, Si mwen- wap di Neymar sou defisi pou brize l.
Yeah, ou so, sanse se pa e nè- Meksik e l pa nèg byen pa ankò? m. Menm jan Ajantin malediksyon, Ajantin se Messi. Ou pa wè, ou pa vle al nan babe a vre. Epi tou, m panse ke ou pa vle tou pale sou forum Radio Rendez-vous an, kote gen anpil moun Messi, anpil moun Neymar ki la, Pou rete kareman pou ap blame nèg yo konsa sou les ondes. Yeah non. Kelke swa sa w di a, li pa angaje show a, li pa angaje radyo a, ou di a fò responsabilite w. Wi wi wi. Lè y ap bat ou nan lari a, pa vin di se mwen ki lakoz. Pase ou moute sou Domi si jan w vle, ou moute sou Denima jan w vle, mwen m pa avè w. Non, foutbòl k ap pale, paske pa gen santiman lè w ap pale boul. Paske nou mwen laprès pale de Messi ve mèt fen. a sa malediksyon. Sa vle di, gon lè m te pale sa. Ou wè, ou sonje gon lè m t ap pale, m te itilize yon tèm ki trè fò. Men poutan pou le moman la, medya y ap pale. Men mesi reponn, li vle di, je ne vais pas terminer ma carrière sans gagner quelque chose avec l'Argentine. Mwen chè, m pa t pale ansanm avè w, mwen responsabilite w, ou pale a fò bouko, met gen moun sou ou, paske mwen menm, m pa nan koze w. Mwen menm, menm jan antrenè a te bay li pran yon desizyon difisil paske plizyè rezon. Mes e Neyma pèdi kaptèn nan, konprann? Non men a, Grasa- a, avan tou Neyma te di l pa vle non. Yeah. Dezyèm, non, enben ou wè skandal la tou. Dènye match lè Paris fin pèdi a tou, li, li, li, ou wè ki s- ki t- ki, ki dezòd, ki erè misye te ansann a fè. Tout rezon sa yo. Skandal sa, m pa kwè, e pa kòmsi kapasite Neymar pou e pa yon gran jwè non. Bon, no matter what Neymar sa pa ka fè. Se pou sponsor l ta bon. Ban m yon segond. No matter what sa pa ka fè sa pa ka desann valè Neymar. Neymar rete moun li an, li rete aksyon mwen la se jwè Brazil ki pi fò pou le moman aksyon l. Non wi. E Neymar se li ki vedèt lan. Se li ki pote plis klèb nan Kanada. Dayè Neymar gentan bay Brezil 2 tit, kote ke Neymar bay ekip Jeux Olympiques Brezil pat janm genyen, epi li bay koup konfederasyon.
Sa vle di Neymar se yon jwè kanmenm, e fò n bat bravo pou Cesar menm lè nou pa renmen Cesar. Si l fon bagay ki bèl, fò n di l fon bagay ki bèl. Non, se afè pa m wi. Paske a 27 ans, Neymar fini 2 fwa Twazyèm jwè mondyal apre Messi avèk Cristiano. Pa bliye, Messi, Cristiano se 2 mons yo ye. Nèg yo pran foutbòl la an otaj, yo fè plis ke 8 an ap domine monn, epi Neymar parèt apre yo, Neymar fini 3, 2 fwa twazyèm nan balon dò nan do nèg sa yo. Sa vle di, si nèg sa yo pat la, si Messi avèk Neymar pat prezan, si Messi avèk Cristiano Ronaldo pat prezan nan moman sa la, Neymar tap gentan gen 2 balon dò. Wi wi wi. Sak fèm di sa se paske gon ane padon Messi premye, Ronaldo dezyèm, Neymar twazyèm. Yeah. Gon ane Ronaldo premye, Messi dezyèm. Sa vle di Neymar twazyèm pandan 2 fwa. Yeah. Si Messi ak Ronaldo te gentan fin jwe, Neymar tap balon dò pandan 2 fwa. Sa vle di e Neymar e malgre tout sa li pose, li renmen drible, se fason pa l, Yeah. se se bay moun plezi. E nou renmen plezi, nap gad foutbòl la epi fanatik Brezil m salye nou. Yè ekip nou bat nou 3 a 0, menm lè e pa twòp bèl match dans l'ensemble. Nou bat kanmenm se viktwa ki konte e kenbe la pa lage moun Brezil yo mwen avè nou anote ke ma fè konnen ke Copa MK kòmanse depi yè se rezon pou lakel ki fè ke nap pale de Brezil konsa li bat 3 a 0 Copa MK fèt lakay li tou epi nou genyen um, Maxiou Barbershop ki se sponsò ofisyèl Copa MK pa nou ansanm avèk um, LEL Barber Rony e ki reponn pou yo sipòte La Copa America sou radyo fèt ayisyen kote moun Brooklyn yo pran li sou 88.5 FM stereo epi ou menm ki de aleksteryè wap ka pran radyo sa nan entènèt e www.fèteayisyen.com kèlke sa jan nou ye ou vire nou ban an ban bon e nou gen ap tou fon di moun yo sa an ale lou e pita a 16 la nou gen Argentine ansanm avèk ki pral jwe avèk Kolonbi, e la bota James Rodriguez, kote anpil moun konnen ke James Rodriguez te nan Real Madrid, e lal fè 2 zan nan Bayern Munich, e ben 2 zan fini, misye bak nan Real Madrid ankò, sa Zidane pral fè avèl, nou pa konnen, pou le moman la, avan ke menm, banm tou ret nan Real Madrid lan, map fè moun yo konnen ke, paske m te bal nan gran tit lan, Eden Hazard, ki al nan Real Madrid, pou 110 milyon epi fè konnen ke li ta renmen jwenn nimewo 10 lan. E Modjou di se pa kounye a. Ki sans nan bagay sa? Non, bon, e ou gen yon bagay, ou pa ka gen, si mwen menm m santi ni e Modjou di gen lè di l wè sa se sou chan batay m genyen l. Mes epaulettes, je les ai gagnees sur le champ de bataille. Sou, ou gen dwa moman pa w la, men Pa gen pa gen de kote la pou yon bann rara vin bagay. Se konsa m ka panse. Men m panse se kòmsi aza manke yon ti jan enb li te sipoze tann yo ofri l. Paske espwa te gentan fè konnen ke misye pral vini, pral vini nouvo Ronaldo, nouvo Cristiano Ronaldo ekip la. Li te menm anonse misye avèk dosa 7 lan ki se dosa Ronaldo te konn pote nan Real Madrid. Pa vre? E pou w di se pou laverite, lè Ronaldo fèk debake nan Real Madrid, Ronaldo pa t jwe ak nimewo 7 non. Humm. M pa konn si w te konn sou sonje sa. Non, oh Dre. A koz de Raúl ki te prezan paske Raúl se etènèl nimewo 7 Real Madrid. Oh. E lè Ronaldo te vini, Raúl te toujou prezan. Ronaldo te, Raúl te oblije, lè Raúl ale, Ronaldo pran nimewo 7 la. Ronaldo debake avèk Real Madrid, sonje ki nimewo? Humm. Cristiano. Euh. 9. 9, wi. A nimewo 9, misye debake.
E pi, ane ki pase, ane ale, e pi, pandan ane k ap vini an, e pi, Raoul ale, El Ti Raoul, e ki sa? Se moun Real Madrid pap janm bliye. Pitit kay. Pitit kay ki fè tout sa. Dayè li pral pou nan seleksyon Real Madrid yo. Li pral anba paske e lòt te jwe la Xabi Alonso, ansyen moun Real Madrid chanpyon avèk ti moun yo. E yo pral bay Raoul tou yon nan ekip ti moun sa yo. Ebyen, e Ronaldo pat janm debake a nimewo 7 nan Real Madrid. Li te redebake avèk nimewo 9. epi lòt ane kap vini an li vini avèk nimewo 7 vwala se sa e sa fè ke nou te di istwa nimewo sa se paske Eden Hazard mande pou yo bal nimewo 10 nan Real Madrid Modou di se pa konnya nou bann kòman sa fini la guerre des numéros m pa konnen èske yo sipoze bal nimewo 10 la m pa konnen se li menm avèk mèt ekip la k konnen Zinedine Zidane Modric men Modric fè konnen ke li menm li pap bay li ann ale aswè a nou gen San tranzisyon nou gen Ajantin. Eske Ajantin gen chans pou l ranpòte Kopa Amerika?
Bon, se Ajantin son ekip a siveye. Paske ane sa, menm ke Messi gen dwa gen anpil presyon, li gen mwens presyon laprès, li gen dwa gen, li gen presyon laprès an Ajantin. Men lè l ap debake, li konn gen tout presyon yo. E se yon ekip yo dwe siveye. Paske lè w ap pran atak Argentine nan se meyè atak. Su le papye, mm-hmm. nèk sa yo pase de prezantasyon. Lò gen kou nage ou. Ou drouve sa?
Oui, oui. Lò gen kou nage ou. Mm-hmm. Lò gen Messi. Ok. Ou gen Di Maria. alèl yo a mwen e fò leve bonè wi depi spageti a byen pran e mwen lakay mesi ane a li vreman konsantre so mesi e se ta yon mal chans ki pou pa ta fè mesi e pa rive lwen e nèg sa la li gen nan kopa meka ok men Poul li a, fò l konsidere, s on poul m ka konsidere e poul de la mò. Ok, ann fè yon ti pale sou lis Ajantin nan, paske e pa bliye a a swa 16 è e n ap prezan sou radyo Fète Ayisyèn, kote ke nou pral pale de Ajantin, nou pral nou pral bay match sa menm, n ap live e nan nan nan nan nan nan nan gòl la yo rele Augustin, yo rele Franco, yo rele Estebian. Se moun sa yo rele kòm gadyen pou Ajantin. Yo rele Petzala.

Angel di Maria. Ann fòk ti kanpe nan di Maria.
Èske Angel di Maria s on s on bon afè li pou Ajantin kote ke pa bliye a plizyè repriz si Ajantin pa gen koup di mond kounye a Angel di Maria s on moun ki ki ki koupab paske lè l te gen pou l te jwe match fas a Lalmay la nan dènye koup di mond lan kote ke Almay avan dènye koup di mond lan Real ba l presyon li pa jwe mondyal sa a èske l te gen dwa sa a? Li pa t gen dwa
paske lè w ap defann peyi w Se sak fè on nèg tankou Romario monchè misye e tande e tande e gade li tap pito kite klèb la. Monchè tankou Romario, Neymar e Ronaldo Ronaldo pòtigè nèg sa yo tap jwe patizan. Ou pè Olenb Diego Maradona Olenpik la, lè Neymar pral pran Olenpik la, misye pran pòz, li te priyorize Olenpik la. Wi, paske se te chwa Kopa Amerika oubyen Olenpik. Wi. Men kòm Messi li menm nan te pran Olenpik deja, yo di bon Messi pral jwe Kopa Amerika pou Ajantin. Men Brezil pat gen jwe Olenpik. Yo te di bon Neymar ou pa pral jwe Kopa Amerika, ou pral jwe Olenpik. E Neymar di ok, se li pou m jwe paske se li ke nou pa genyen. Non, chwa entelijan.
Li te fon chwa entelijan. Anpil moun pase. Romario, Goujon, moun li vle genyen l. Ronaldo do Ronaldo brezilyen nimewo 9 la gwo Ronaldo a ti nonm Sonia Ronaldo a Lima pa gentan bay Brezil Ronaldinho Ronaldinho antre nou e Ronaldinho se jwè la ki pran 10 pi meyè kòm si koup ou konnen li pran konfederasyon li pran koup di mond li pran koup amerika li pran konfederasyon li pran tout meyè ke Pa gen moun sou planèt la ki pran. Epi nèg sa yo pa janm gen chans pou yo te bay Brezil je olenpik la ebyen Neymar ta rive fèl. E mwen menm m gon ti kote mwen Ronaldinho se jwè mwen menm avèk Romario mwen pi renmen men Brezil la bay pwoblèm ou gen anpil wi bon kote men sa bon bon.
Ann tounen nan Ajantin nan sak fè ke nou te vin nan Ajantin nan se mwen te di konsa ke Di Maria pat aksepte jwe final mondyal ki te fèt fas a Lalmay la paske li te pran koubrisyon nan men Real de Madrid se sak fè ke nou pale konsa wi nap di tren sa ki rele Angel Di Maria ki se moun Paris Saint Germain yo rele anml Leo Celso ki se moun Real Betis yo rele Roberto ki se moun Walford yo rele anml Rodrigo de Paul ma konn misye non misye ap jwe nan Italie Udinese Ezequiel Palacios he misye se moun River Plate epi yo rele Rodriguez ki se klèb amikal, klèb Amerika, m panse e yo rele moun pou fè ti kichòy, men kounye a la sa ki pi enpòtan nan dan devan, yo rele yo rele Suarez, moun River Plate, Matias Suarez, yo rele Lautaro Martinez, ki se moun Inter de Milan. Sergio Kunagüero.
A note ke, Icardi pa la, m pa konnen poukisa, Yo rele Kunagio, Eusebio, et surnomme Maradona. Lè m di surnomme Maradona, misye pa pitit Maradona, se paske misye marye avèk pitit fi Diego Armando Maradona, Don Zeg. Epi nou genyen Leonel Messi, e ki se moun Barcelone, se moun sa yo rele ki pral defann koulè Arjantin nan, kote ke Arjantin pral jwe jodi a la fas a Kolonbi de James Rodriguez, e kisa nou sipoze, kisa nou ka atann de Arjantin? Bon, mwen menm, nòmalman, sou le papye, Ajantin favori, paske l gen Leo, men, fè nou fèt atansyon, Rodriguez gon e James, jan l jwe nan klèb la, konsa l jwe pou seleksyon l. Misye pi meyè, e l gon, li jou, kòm si, li gon lòt detèminasyon. Menm jan Neymar tou, Neymar te konsa. Yeah. L ap jwe pou Brezil, li dedouble.
Li dedouble. Se 2 bagay diferan Len Rodriguez e ekip Kolonbyèn nan e pou yon bèl ti ekip. Sa vle di jodi a son ti final. Son ti final.
Sa vle di an premye match Messi, kote Ajantin ban nan pote jodi a, la bòda Leo Messi, e nou ba w tout enfòmasyon de Ajantin. Malgre deklarasyon Kun Agüero. Sa vle di la. Kun Agüero di bon li menm li pral jwe koup di, li pral jwe Kopa Amerika ta plis renmen genyen l pou Messi. Di Maria, tout nèg sa yo fè gwo deklarasyon. Antrenè Ajantin nan di li menm, Messi li menm li ne pou l jwe e pou l ganye. Men gen lè e pa pou Ajantin. M ta plis deklarasyon Di Maria maten an. Misye fè konnen ke li pa pè paske li gen meyè jwè di mond lan ansanm avè l ki se Leo Messi. Li panse li pi mye plase pou li ranpòte Kopa Amerika k ap fèt nan peyi Brezil. Men l te toujou genyen l.
Hein? Non men le plus souvent motival Tip de motival sa yo bon Yo vreman bon Yo bon Paske lwa ap motive Jou ki pi fò a Tankou match la nou te fè an apil Match la toujou ap kouri nan kòmesi Mouche se yo ki pou mennen nou An ale epi la pa lage E vreman vre Match la nou ba misye bwa E yo manke yon gou tou Match la nou Gran moun nan la Yeah men malerezman misye pran laj Plas a la jenès. Konprann? Fòyt.
Tande m ap di plas a jenès la.
Fòyt. On gwo bwavo. On gwo bwavo. Pou fyète ayisyèn. Yeah. Ki aksepte entwodui jenès nan bann li paske apre on tan son tan se gras a la jenès. Wi, wi. Konprann sa m vle di w? Wi, wi, wi. Si jodi a m k ap grandi anba men fyète ayisyèn se paske anpil moun te fè wout pou mwen ki fè ke mwen menm kounye a la m ke kè m ka chita la Se job pam poum fè. Good pou ou menm lolo lot moun kap vini yo. Yeah idem mwen menm m toujou istwa sa m toujou konsiderel yè swa li tap nouri lan may mwen se tankou lè Garantia tal pran pile ou konprann se konsa m janw te nou te jwenn epi ou di a ti nonm sa gen kèk bagay anndan li Justement fòk vin bay pèp la sa konnen paske m pap travay pou mwen sa fè ke m pap travay pou mwen imajine w map gade kote m soti map dòmi nan kay kay mwen pran dife. Kay mwen pran dife, wap gade tout mak boule ou la, wap gade m boule kay mwen pran dife, m fè 3 mwa nan koma. A vle di Bondye banm lavi, fòm kòm si m pa gen m pral kache anko. Ou pa ka bare moun, ou pa dwe bare moun. Konprann? Menm si yon moun te bare m, I'm sorry pou ou, moun kap vin deyè m nan m pap bare l. M pa gen dwa bare pèsòn. Ou kapab, monchè men mikwo vin pale pou l. Konprann nou menm, nou pa pè pèsòn, nou renmen tout moun, nou a tout moun. Se sa k fè ke m toujou vle bay Bondye glwa pou sa Bondye fè pou mwen. Li banm lavi. Ou konn sa m vle di w? Son gwo bagay li ye. Sa non sa se fyète, sa se fyète. Moun te konn bare mwen men mbagè dwa bare pèson. Non, non, non. Depi ou konn pale ou ka bay boul, men li kou bay boul tonton. Non, la bib klè.
Ou konprann li di sa ou pa vle moun nan fè w la, ou menm pa fè li. Jisteman, sa m te sibi mwen menm m pa pral fè lòt sibi l. Si ke m fè sa lòt sibi l pa gen pwogrè. Alo te ke de wap vanje, ou poko janm grandi. Non, non, non. Ou wè n pa gen dwa vanje. A mwa la vanjans, a mwa la tribisyon dè mechan. Alèz kite Bondye fè sa l vle pase li di wa. Mwen menm prese sa vle di m jodi a si m ka la, se gras a Bondye pase m pa t sipoze la.
Pase m ap dòmi nan kay, moun mouri, moun boule, moun krede m nan sòti deyò al mouri. Mwen m la m ap viv. Ou son boul temwanyaj. A mwen chè.
An ale lou, an ale nan boul la toujou. Nou pou ale e e e nou te pale de koze Eden Hazard lan deja e anote ke E Real Madrid e eske acha Real Madrid fè pou Eden Hazard la, li fè Eden Hazard la, eske ou panse lap pote fwi pou Real Madrid? Bon, jiska prezan se yon bèl chwa, ou konprann, paske lè wap pale 5 nèg la ki konn jwe boul, ou konprann sa m di w la, Eden se youn ladan l. Lè w pran Messi, ou konprann, ou pran Neymar, ou konprann, Ou pran, ou pran, ou, li pa ka pa fè pa 5, pa 5 yo, paske se youn nan nèg la kenbe balon byen. Ok. Ki, konprann, ou pa ka pran boul. Ou wè kòman nèg sa mete Brezil ajenou, e ki tout sa l ap fè, tout travay l ap fè nan klèb li. Ok.
E, nou pral pase san tranzisyon, paske Ayiti nan batay. Heyy, heyy, 2026 yo, Ayiti nan batay. Peyi m nan batay.
San tranzisyon!
Gade boule kap gaspiye ak ti Canada. Paske demen se Haiti Bermude e tout moun ki konn priye priye pou nou al sipòte Haiti. A note ke 20 jiyè, Maxio Barbershop ap fè yon gwo gwo gwo kokenn chenn piknik e Maxio envite tout moun e vin sipòte li. Si ou vini nan piknik sa, ou pa bliye pwoblèm konnen w san pwoblèm.
Depi w vin nan piknik sa a fò w bliye pwoblèm ou. Maxio Barbershop, respè pou Azimadèf ak Maxio, se sponsò ofisyèl Bagy D. Bon, vwala, Lolo e Ayiti ap jwe demen ze ve ansanm avèk Bermud. Se nan stad ki rele Nacional de Costa Rica, Estadio Nacional de Costa Rica, Ayiti-Bermud. E m panse ke w gade match preparasyon Ayiti yo deja, pa vre? So, men e Donald Guerrier, Yeah. e ke anpil moun e tap pale anpil pase misye pa Dieu, nou konnen misye toujou aye lateral, men e, e L ap jwe plas li pou le moman. je plase Se men fini.
e ane modis. Son bagay ke m pa fin konprann. Bon, kounye a, lontan, moun yo, gon pakèt chanjman ki vin fèt nan Paske foutbòl lontan pou la. te jwe nimewo 10 fò se Se menè de menè jeu de oubyen jeu, avan yeah. sant. Non. Men kounye a, e, e mwen yo mete Donald Guerrier gwo nimewo 10 epi Donald Guerrier ap jwe, lateral. Yeah, gen yon pakèt chanjman, gen yon pakèt kòmsi nèg gen chwa, chwa si l antann avèk antrenè a tou, konprann, gen nèg nimewo li, li, li, li nimewo fetich li. Ok.
Konprann? Ou kwè nan bagay sa tou Loulou? Bon, Non, m pa nan m pa bon non. kwè, m pa kwè nan bagay sa yo. Pou moun ki t ap mande m, san tranzisyon m ap fè l la, paske m ap pale ni Copa America,

Paragwe pami Ajantin la ye. Epi nou gen Irigwe, Ekwatè, Japon, Chili. Poul se an. Epi nou gen, se sa, se 3 poul A, B, C. Epi nou pale san tranzisyon, nou pale avèk Ayiti ki pral jwe an.
Nou pa kòmante. E.
Ou vle kòmante. Poul yo, an palan de poul yo la. Ou vle pale de poul yo, e ben lage l nan ou. Nòmalman, nan, nan, nan, nan, nan. Poul A a la. Ok. M kapab di.
Poul A ki gen Brezil, Bolivi. Bolivi, Venezyela, Pewou. Ok. A vle di nan poul sa la gen lè n gade Brezil la ta dwe pase. Wi, Brezil an premye.
E men Venezyela la ki sot bat Ajantin, konprann. E plas, dezyèm plas sa la ta dwe pou li ant li menm avèk. Pew. Ok, Ajantin? Ajantin, bon. Non, wap pale de Brezil, premye plas la se Brezil avèk e. Brezil, Pew. Brezil, Pew. E dezyèm nan, kiyès ou wè ki tap pase? E nan,
nan poul. Ajantin, Kolonbi, Paragwe. Aa, sa se gwo koze a. Poul de la mò a?
Non, poul de la mò a, bon, lè Mwen kapab mwen ap bay Ajantin Kolonbi. Ajantin Kolonbi ta dwe pase. Sòl avèk Paragwe.
E Paragwe, foutbòl yan jan vin desan, men. E foutbòl gen menm.
Yè gen foutbòl. Men pou le moman la, lò gade pli yad jwè Kolonbyen yo, e avèk Ajantin, ou kapab wè, e de moun sa yo, e de favori. Ajantin premye. Pou l se a ki gen Igwe, Chili, Ekwatè, Japon. Ha, bon. Chili. Kòm moun ki chanpyon, ki kòm si ki monopolize, ki privatize. E se si e 2 fwa li pral chanpyon e sou Ajantin. Gwo koze wi. Menm jan Igwe te fèl.
E vwala se sa e ou di se Ajantin avèk kiyès? Argentine Colombie. Se 2 moun sèlman kap pase nan poul la. Yeah. Vwala se sa se Loulou ki ta pote tout dènyè enfòmasyon pou ou, ret branche radyo a map tounen kounya.
Alright.
Jackie Saint Hilaire, Captain Jackie zanmim mwen salye w, Junior Duc Duric zanmim, Alexis Saint Hilaire Ki di viv brezil mwen salye ou Francesca Baker nou salye tout moun ki branche radyo wa.
E an pasan nap salye frè Hilaire la famille Pierre tout moun sa yo nap salye yo la.
Ann ale nou pral pase avèk Miss Haiti an, Haiti gen 23 moun ki pou al jwe Gold Cup la pou liv e Copa America fon chita kote kounye a nou pral pale de sa ki konsène nou lakay nou Haiti gen 23 moun ki pou jwe Gold Cup la pou liv. Johnny Placide e ki nan gòl. On gwo kòl kibè kanmenm menm lè misye pase de prezantasyon menm lè misye pa nan klèb on gwo kòl kibè kanmenm nou gen am Josie Duverger kap jwe nan am Victoria e yo rele misye kòm gadyen de bi tou epi yo rele Isaac e se 3 gadyen Ayiti rele e m panse ke gadyen sa yo yo rele 2 gadyen m panse yo ka fè moun yo ka fè ti bouch pou nou e an ale nou gen nou gen am.

Zacharie Heriveau men m wè Zacharie pa tèlman jwe non lè ou rele l ou plis mete l sou ban bon m pa konnen teknik yo e Michaël Cantave sa se bon ayisyen e Frantzy Pierrot misye te fè gòl pou nou lòtrejou yo rele misye Duquet Nazon se moun pa nou a non vedèt la ou konprann li fè anpil gòl pou nou li fè mechant gòl pou nou se anpil moun renmen misye epi yo rele Derick Etienne k ap jwe nan New York Red Bull epi yo rele Erol Charles Junior ann fè yon kanpe la. Misye Erol ba banm problème. Pou nivo Erol te genyen bay si misye ta te pran football li o serye. Parese.
Misye ta pi wo.
Pase lò ap gad map sonje lè Erol ap debake misye. Espwa di football ayisyen. Ah, parese.
Charles Erol Junior.
Ah. Lè misye ap de, kom si lè misye ap demare tout moun di bon mes amis, men moun ki pral sit nan tou a. Yeah. Paske Dumont te dou fòn fòn manje yon lion, nou panse n tap manje yon lion anèk sa. Nan e pa pa, men misye ta pral sen gwo kontra misye pi. Yeah. Anèk se yo non men. Depi ou pa mete disiplin modèl depi ou pa gen prensip ou pa pran nèg sa lè ou pran Ronaldo Messi Ronaldo ou konprann se depi ou pa pran kòm prensip depi se ti Ronaldinho wal gade kòm modèl nan stil e pa e pa e pa e pa atis la non ou konprann men pou prensip mòd de vi yo.
Epi ti bagay tan kanaval wap regle domi mal manje. Misye ap jwe nan Cibao, mwen kwè Cibao se yon klèb ki nan peyi Sendomeng, e misye la misye ap jwe, e wòl Charles Junior ki fè nou mal anpil, ki ta sipoze, ki te pwomèt plis, pase dan le tan, Pou di se pou la verite tout moun te konnen ke se nouvo se misye ki ta pral men rete nan tou an dayè yo te menm rele misye espoir du football haïtien e Patrice Dumont fè anpil bri avèl nou wèl tou se pa bri sèlman nou wèl tou el te konn jwe tou menm nan seleksyon misye pa enpoze li li te gen ras oh a monchè bèl jwè pou li te vole tènèl monchè kounye la e an ale avèk li se Hervé Bazile

Yon gran mèsi a notre pdg Reginald Siméon dayè ki pèmèt nou bèl, ki pèmèt nou klere, yon moun san fason e kèlkeswa jan w vini e misye pran w jan w vle, jan w vle a, ou vini an goumen, n ap goumen, ou vini pezib, n ap pezib, misye se yon dlo l ye, li pran fòm vaz ki nan mou an, kòm sa m vle di w, egzakteman, se franse a vaz ki kontyen, e ke DG, m panse ke e kominote a bezwen anpil Reginald ankò. Moun sa m vle di w. Kaptenn Jaki tou. Yeah. Son moun ke. Anpil Reginald ki pou fè fyète Ayisyèn.
Justement.
Epi Kaptenn Jaki ki son moun ke m pap janm bliye ki te ede mwen. Kaptenn Jaki li menm. Toujou. M pa gen dwa bliye misye non sitou nan trajedi m. Misye te toujou prezan avèk tout fanmi li. Moun sa yo nou pa gen dwa bliye yo. Loulou, Gold Cup la kès ou panse ki ka ranpòte l?
Bon mwen menm m ta e peyi mwen m ta renmen ranpòte l e l gen posiblite paske ane a la nou gen e ekip la pa mal menm konprann a note ke a note ke Duke Nsason fè konnen e li prè pou l pou l Pou nou rive nan ka de final.
Ok bon li gen dwa wè gran toryan yo men tou deklarasyon an li gon kote pozitif li gon kote negatif. Rezon.
Yeah.
Si se kòm si pou yo pa trò fikse zye sou yo, konprann? La moral se kòm si di n fason estratejik li bon. Men si ou bagay, li t ap anjan desann moral nèg yo. Men sa pral depan de sa ki pale anndan vestyè a. Ou konprann? Paske jan wò t ap di talè a, lè Di Maria ap fè deklarasyon de Messi. Ou konprann? Paske yo wè misye avèk Messi, si yo chanpyon, si Si Ajantin chanpyon, yo chanpyon. Se yo ki chanpyon tou. Konprann? Yo pral gon istwa. E yo wè kòmsi moral misye pa janm monte e li gen tout kapasite. L ap fè tout bagay. Se tankou m ap gade, m ap di tankou Messi se tankou yon moun ki gen yon mal Ajantin. Ou konprann? Se yon moun ki gen mal kamyon. Moun nan gendwa kòmsi moute, li moute kamyon, li vomi. Li moute kòmsi si w gen mal bato, lè w moute bato a menm ke w moute machin ou pa gen pwoblèm, lè w moute bato a ou pa gen pwoblèm. Konprann? Se konsa m vin wè. Avèk lè misye moute mete mayo a m santi li pa alèz. Men nan Barcelone?
Non, wa.
Se pa pa Barcelone. Sinon li t ap tou kanpe foutbòl la tou. Men sa w panse si Leo Messi te jwe pou Espay? A, mwen menm, M santi Messi regrèt, menm kouwè lap bay deklarasyon pou li pa ta dwe jwe, li pa t janm panse se e pi vye chwa. E m san m tap di tou pitit misye ap mande eske se pa pou Lespay lap jwe. Ou te di sa wi sou radyo Randevou. Alò ale de ke emisyon sa pase sou 3 radyo at de sem time e menn radyo ak zefète ayisyèn e pi radyo atistik e pi radyo Randevou. Radyo Randevou se boul sèlman l pale li menm. Sa sèlman n regle la.
Non se dlo boul nou bwè. E n pap bay legen. Radyo de ou fòm, radyo an de vou se boul, radyo a se boul an swa.
E kèlke swa boul li a, basketball, volleyball, e nouvèl sport jwè ki blese, ki transfere, fè jibile, se sa nou pale. An nou ale sou Leo Messi, kote ke ki ta supoze remporte e tou nou a sa, pase ki mba se yon Messi ki te de, de am, de cheve la tenwa avèk Argentine, e ki se am, Kopa Amerika sa, avèk an koup di moun ankò, mba se ki Messi ta supoze fè tout mè posib, Pou li pran yon ladan yo pou li bay peyil yon tit paske li fè sal vle avèk Barcelone lap jwe men men lap jwe pou jwèt li fè gòl pou Barcelone pou jwèt nèg la ap jwe wi bon li fè gòl men kon se pou Argentine menm lè pa anonte ke se Messi ki meyè bitè Argentine fòm di w sa se li fè plis gòl pou Argentine pandan ke wèl poko bay Argentine koup tenò la non enbyen nòmalman fò n pa jwe tou li pa ta ka paske Messi sou nenpòt 6 zièm Copa America Ou konprann? Li jwe sou katriyèm koup di mond li, byen ke l poko janm meyè bitè nan sa, men gen moun li de, moun kòm si ta ka plase yo, se 2, 3 koup di mond yo jwe, e bout koup di mond yo jwe, ou jwe, ou rive nan final 2 fwa, e. Lè w byen gade, mwayèn nan fè mèg anpil lè w ap gade nan koup di mond. Li poko janm meyè bitè nan koup di mond. Men l meyè jwè deja wi. Hein? Non, li meyè jwè. Lè yo te di Rival Almada li te meyè jwè tounwa sa a. Wi, li meyè jwè. Prèske koup, pi fò konpetisyon yo Suarez te pran l sou wè men pi fò depi Messi nan yon bagay le pli souvan sponsor l jwe pou li, li jwe pou li, tout bagay yo jwe pou Messi e li konn jwe vre. Yep e enben kisa pou Messi fè poul ranpòte chanpyona sa la? En bon Se poul met granmoun sou li menm jan radyo fyète met granmoun sou li. Paske lè lap jwe avèk Barcelone li dedouble. Yeah. Men eske se pa jwè jwè jwè Argentine nan ki pwoblèm nan? Non m pap di sa.
Paske egzanp Maradona m toujou pran egzanp de Maradona. Non, 2 moun diferan pa la.
Non, enbyen, enbyen wi, enbyen poul pran fòm Maradona. Non monchè. Poul pran fòm, ou konprann, lidèchip la. Banm di w yon bagay, gade byen sa map di w la. An nou pran egzanp loulou se konikè pa vre? Mwen menm m pa konikè m pa ka pran fanm ou non menn. Men ou gon kote ou ka travay. Non men m ap pran fanm sa m sanble men m pa ka fè yon bagay ke m pa ka fè. Ban m montre w. Se fè sa m ka fè paske pa bliye m pa ka fè tout bagay pa gen moun ki konn tout bagay vre. Gon bagay ke m pa konnen. Enben si w bezwen gen yon kote pou w vin chita tou. Lè w bezwen vin chita kote twòn pou. Fòw travay pou sa. Banm bon ti egzanp ansanm avèw tè klè. Michael Jordan pa vre tout moun konnen misye se papa basketball la. Se yon nèg ki fò anpil, trè konn jwe basketball, dayè li pran li jwe 6 final avèk Chicago, li pran li pran tout tout final yo. Kounya pran balon football moulel ba Michael Jordan sak pase la? Sak pase? Non, non.
Non, just repon mwen. E sa se ou mete lon lot, men lan menm domen nan, se ou ap pran, ou te ka pran, se ou pral konpare la vek lot jwe la baskete pare li. Men mesi lan football tou. Mwen se mesi pa gen menm nan pya mabou di go. Se leadership. Mwen kap kouri de moun, palan pil. Se sistem lan. Mesi humb. E mesi kom si, son ek ki ka jwe, fo ekip la plen. E pon moun kom si ka jwe an bout ekip. Yeah Messi se yon Kòman m kapab di sa? E gen yon malchans tou, ou wè sa m vle di? Sa fè yo pale de malediksyon de Messi. Yeah, gon malediksyon. Paske ou wè sa M patisipe ak yon liv konsa wi. Wi. Mwen menm m se nèg, e Zanetti m pi renmen nan Ajanten. Men se te yon malediksyon. Konprann? Men misye e pa di li pa di li pral pran men li di li ta vle pa ta vle tèmine karyè l pou l pa ta pran yon bagay pou Vwala se sa anpil pale sou Leo Messi kote ki Leo Messi ta sipoze bay peyi l yon koup majè menm lè li te bay meday la deja ki se je olenpik men kounye a yo bezwen bagay nan men Leo pou bay yon koup majè. Pou n avanse paske Messi lòm ki nèg ki sou teren an se yon nèg ki enb. Men Messi anndan visye son lyon. Messi lan ni seleksyon ni Argentine sil bezwen tel antrenè yap balil. Sil bezwen tel jwè yap balil. Gen nèg la ou konprann istwa trè klè gen nèg Icardi se Messi ki fè yo pa relel. Sa vle di gen jwè tout stil de moun ou vle pran yo avèw. Ajanten yo si yo gen bagay mondyal, si jwè mondyal yo ye. Enben, pwoblèm lan, se antre an dan sistèm lan. Si ou wè sistèm lan, yo pa ka antre an dan, ou menm antre. Se sa pou Messi fè. Paske ou moun gen dwa gon plan nan lavi, ou moun gen dwa gon plan, ou menm ou antre an dan plan. Paske ajanten yo, de tanperaman, yo pa vle dakò se sèl yon sèl moun yap bagay. Se pa ke tout glwa pou Messi, tout glwa pou Messi. Se mwen menm m tap di, m tap m tap fè Messi jwe kòm menè de je, fè lòt moun yo fè gòl. Vwala se sa, se Lou ki tap pale de ekip Ajantin nan avèk tout Leo Messi. Kote ki Ajan Ti Laban te nan konba a jodi a? A 6 zè n ap bèl e byen prezan. Pa bliye radyo a rele Fèt Ayisyen FM 88.5 FM Stereo. Emisyon w ap tande kounye a la li rele Jounal Spòtif. Moun ki anime l la se Tinonm Bondye a, Jan Michèl Bagidi ke Bondye renmen anpil, ki ba l lavi. Epi se mwen menm. Kounye a la nou pral pase san tranzisyon Nan basketball NBA kote ke pardon tout bagay fini ou te swiv basket la? Aah m te swiv li. Kote ke
seri a fini 2010-2019 la e bagay sa fini kote ke Toronto Raptors moun Canada yo kontan e yo bat Golden State Warriors 4 a 2 sou yon seri a note ke Warriors pèdi 2 bout moun ki te pèdi Kevin Durant byen lontan sa ki fè efò pou l tounen. Depi nan premye katan li tonbe nan final la. E pi, e dènye match la ankò, Thompson, Klay Thompson, te vin tonbe ankò. Kevin Curry te pou kòl podyab, menm lè Green te ap eseye ede, Green te ap eseye ede, men sa pa t ase, li gentan twò ta pou yo. A note ke pi gwo bagay ki fèt nan NBA ki pa janm fèt, se Kawhi Leonard ki vini MVP nan 2 konferans diferan. Misye, misye MVP avèk San Antonio. Nan West kounye a li vin nan East lan, li MVP, m ap pale de MVP final. Li MVP final ansanm avèk Toronto Raptors, se pou la premye fwa sa fèt nan NBA an, Léonard yon gwo bravo pou ou. Respè pou nou.
Vwala se sa m panse kounye a l konn tout bagay de basketball lan e ke li pwobab pou KD pran bon ti tan avan l tounen paske misye blese anpil, yon gwo blese, nou pa konnen si se 1 an, 6 mwa, 3 mwa men KD fè yon gwo blese. Nenpòt 1 an. e ki li ap pran anpil tan pou l tounen e pi de pè ke de mal men kanmenm l ap tounen e an nou mande an nou di Bondye e pou l ban nou fòs ak kouraj pou nou ap plis ke li toujou m panse ke MVP e sezon an li pou ba alò m ap pale de baskètbòl san tranzisyon m panse ke li pou ba pou Guic Phique ka MVP sezon sa e vwala se sa Toronto chanpyon Leonard MVP E kounye a konte bèt basketball la nap tann gwo gwo um gwo um seremoni pou nou konnen kiyès ki ap bay MVP um sezon an ke anpil moun e fikse sou Quick Fik. Loulou sak pral pase la kounye a la e Copa America Ap brase bol pou gyès ki pou ki moun ki nan kopa mega. Bon nòmalman pou ajanten yo se jodi a kopa mega pou yo. Non brezilyen. E pa ti brezil yo. M te sispèk sa. Depi toujou map tonnen kale kòk e koko pou Messi a. M te sispèk sa. Non wè m frape Neymar tou.
Non men ou frape Messi plis. Non. E kisa Washington ta fè pou l ta bat match sa paske match jodi a l oblije bat li paske si l pa bat li l ap pran nan zen paske Rodriguez li kanpe an kwa Almes Rodriguez nou konnen lap jwe pou peyi li nonm sa dedouble ki te nan Real Madrid kal nan Bayern Munich ki tou nan Real Madrid ankò ebyen Rodriguez pral jodi a fas a Leo Messi ke anpil moun fè konnen Leo Messi se pi gwo jwè moun se pi gwo jwè foutbòl la a lè aktyèl Leo Messi fas a Rodriguez Pou kiyès ou ye? Bon, mwen menm, e, mwen, e bò kote, James, m ap toujou kanpe ti moun Reyal, ou konnen, se fanatik Reyal. Ou se moun Reyal, mès.
E mwen, Casablanca, kote bagay la blan, ou mwen, anndan, menm jan, menm jan, anndan, jan fyète a kanpe a. San tach. Men alon jè ke pre e de Gerard Joy a li pa moun Argentine non papa. De jè ou Brésil li ye. Oh enben menm kote n kanpe ni.
Ah Captain Jackie se moun Argentine. Oui non sa e Captain Captain pa nou ou konprann. E Captain ap tann dènye bagay yo la. Mesye ap fè l soufri anpil. Nou salye Wilson.

E ke m panse si yon moun ale nan peknik sa ou pa bliye pwoblèm konnen ou menm ou son pwoblèm. Bèl slogan. Depi ou pa bliye pwoblèm ou son pwoblèm. Se sa k fè depi w antre nan kèk ayisyen. Pa kite moun vin, pa kite moun ap vin di w sa k te pase. Non, se yo ki pou menm pou al di sa w wè. Ou konprann se sa k fè blan pase. Premye fwa m tande de blan pale anglè devan m, ou konn sa blan di? Blandy you have to be there. Maxiou zanmim e nou salye nou baw love la e mezanmi emisyon sa se sport pale selman ou konprann menm lè gen anpil moun ki vle vini pi pale lòt bagay men konnen se kilti nou e se nou renmen sport nou pale de li e mpanse ke pa gen anpil tan ankò e rete 5 minit pou emisyon an fini. Loulou kisa nou pa sipoze di? Non mwen menm se cheve a mwen kòmsi jan w te fè l la wi pa di m li pa fèt lòt kote ou nan tripotay pa vre
ou nan tripotay klere klere pdg e bon e de tout fason jan nou di l la nou toujou bezwen sponsò yo si tou fèk ou ta renmen sponsorize nou pou anm pou anm gold cup lan pou anm copa america pòt yo toujou ouvè ou konn nimewo telefòn yo ou konn kote pou rele ou konn ou konn facebook mwen. Nou konn nimewo mwen kontakte nou pou nou ka jwenn sipò ou pou Gold Cup la pou Copa America paske nap bezwen anpil sponsò pou nou ka bay tout match yo fò nou gen anndan fò nou byen kanpe pou nou kap sèvi ou menm ki gen biznis ou menm ki son yon senp pèsòn yon senp moun ou vle ou sipòte nou pa gen pwoblèm nap tann ou kontakte yon nou epi e ou nan biznis.
Biznis li ye tonton.
Fyète Ayisyèn FM se radyo a ou menm ki nan Brooklyn New York wap ka tande nou sou 88.5 FM stereo. Ou menm ki sou entènèt la wap ka tande nou sou www.fyetehaitienne.com. Facebook la se Fyète Ayisyèn li ye tonton. Emisyon konya se emisyon kap pase ki le jounal sportif ki anime par Jean Michel Baguidi, ti nonm Bondye a.
Sponsor Avomac. Wi. Paske jiska prezan si w wè jan nou klere la, ou konprann? Wi. Depi w antre anndan.
Yon bèl radyo. Bèl radyo. Ou konprann? Bèl animatè.
Ou konprann? Ki fè fyète Ayisyen. O wi, wi, wi, wi, wi.
Pa gen lòt kote, pa gen, pa gen lòt ankò. Kaptenn Jacky, Dave Cadet, Frenald Joseph, Peterson Valè,

Ok sa sa son breaking news kote ke DJ sa se yon breaking news kote ke DJ Fabou ap akonpanye m jodi a la nan nan football la kote ke nou pa bliye m te di nan bè Copa America jodi a menm eben DJ ap akonpanye nou e nou pral fè yon bèl show aswè an paske Argentine fas a Colombie Messi fas a James Rodriguez eben nap ba li live sou fète Ayisyen eben DJ Fabou ap akonpanye mwen pou nal fè bagay yo nan fason pa yo. Nou pral bay moun yo sens yo pita paske nap fè yon bèl show, ou ka wè sak fèt jodi an la.
Gen de bagay se lan fyète l pou l k fèt avan. Wi m panse sa. Se la pou l jwenn li avan. Maryaj sa se la pou l jwenn li avan. Monchè m pa konn kisa nèg yo tap fè avan. M pa konn sa yo pral fè apre. Men sa nap fè la. Nap fè radio wi. Yeah.
Klere klere. Men yo di m
Ban nou wè devan e li menm pa gen ban dèyè ankò. Oh, mezanmi.
Yo di m sa wè a Isa. Isa.
Pa gen dèyè ankò.
Zafè w sèlman si nou gade dèyè.
E bagay la se Aporo Kanda. Devan devan nèt. Yo di sa wè. Yeah.
Jeje Dokay zanmi m salye w. M ap salye Jeje Dokay ki se yon moun ki fè spot pou nou. Spot sa w ap tande a la menm. Se vwa Jean Jean Toka ki sou li epi map salye Magdy, Captain Magdy ki se moun sa yo ki abize fè spot pou nou, mesye m salye nou e ke m panse ke emisyon pral bezwen lòt spot paske emisyon ap pran lòt nivo. Vwala se sa jodi a nou pale de Copa America, nou pale de Gold Cup, nou pale de Basketball NBA e nou te di kousa ki am Toronto champion, am Ken Leonard MVP, am Yea Brazil bat, Argentina ap jwe pita, Haiti ap jwe demen je ve e sa nou pa di la, nou di tout bagay wi la. M panse ki bon pral rive pou nou met on fen a emisyon an note ke pita map la avèk tout staff mwen, avèk DJ an, Kaboul kap akonpanye m pita pou nou bay retransmisyon match la epi chak poz m pran epi DJ a pral banm mizik. Kèm pa sote, kèm pa sote non la. E ben, e Lolo, ki dèni ti mo nap di moun yo pou jodi a?
Bon, nou di tout moun mèsi, tout sipè branche ki te tap tande nou. E nou pale anpil boul, nou pale tout bagay preske, nou salye Wilson, nou salye Bal, nou salye Bètòl, Djeri, nou salye Max Babèchòp, nou salye Lafami Pyè, Frè Ilè, nou salye manman m, Evlin, nou salye Sè Mika, nou salye tout moun sa yo pou n pa site lòt yo. Vwala se sa, se te Lolo ki t ap pote ti tèpè sou moun kote li te pwofite sèk tout moun ki moun li tande, moun li pa tande yo, li salye nou tout epi bon vwala se sa, non pa m se Jean Michel Baritzy, vòtr sèvitè ki t ap pote emisyon sa a pou ou. E mèsi paske Bondye banm lavi si Bondye pat banm lavi m pa tap la poum pale avèw de sport si Bondye pat nan lavim m pa tap la mèsi Bondye paske ou te retirem nan gwosè dife sa fè 3 mwa nan koma sa se pou kado son benediksyon mèsi Bondye paske ou banm kote poum etabli ou banm fyète ayisyèn poum pale boul poum pale sport ou banm yon bèl platfòm konsa m remèsye pou sa toujou kenbe kenbe radyo a anvi poun kap toujou bay moun yo bèl enfòmasyon Jodi a se samdi midi pou inè emisyon spò a enben aswè a nap tounen pou nou pale de foutbòl Ajantin fas a Lrmisi non pam Serge Michel Baginti m renmen nou anpil ti nonm Bondye a babay.